Rendez-vous sans plus attendre sur 5 euros.com.
Bonjou e bonswa tout e eh, zanmi mwen, konpatriyot mwen yo ki ap viv nan peyi Chili, kelke swa ki kote wap viv nan tou, nou konnen koman sitiyasyon e. E nan swi byen la pou nou wè koman sitiyasyon fredi a e nan Chili, avè zi ki nan mouman la li a 4 degre, li poko a 0. Si nan swi la nan pwè koman li e. Se nyèj ki ap manje moun isi la, nap wè kòman kòman sitiyasyon an ye la. E nou oblije ladann e n aprann. Pafwa gen yon pakèt moun ki ap viv Ayiti, moun Ayiti k ap viv e lè yon moun nan peyi ap travay, yo pa menm panse konnen ke kòman travay a foksyone. Nou nan peyi Chine. Dayè lè w voye 5 goud ou travay ou fè 5 goud ou voye 5 goud 2 goud bay moun nan Ayiti yo pale yo di ke ou pa janm voye anyen pou yo dayè lajan w nan men w fè sa w vle avèk kòb ou men yo pa janm konnen sa non de kijan sitiyasyon w ye anba fredi.

M fè ti bout videyo a pou nou kapab wè. N ap wè kòman sitiyasyon an ye. Se konsa bagay la ye, bon, nou oblije nou pa ka fè anyen min. Se konsa fredi a ye min. Min, si n a suiv byen la zanmi m yo, e pou mwen menm, se anpaye mwen anpaye kò m la, sa vle di ke m pa ka sipòte avèk fredi a, tanke fredi a ban m anpakèt pwoblèm. Konpatriyòt mwen yo, m mande ke. Nou kapab pran ti pasyans ke lè nou gen yon fanmi ki ap travay nan peyi eta, kèlkeswa ki kote Etazini, Kanada, Chili, an Swis, tout kote ki fè fredi yo. Dèske lè nou wè moun nan, li voye 2 gouden pou nou, e pou nou kontante avèk 2 gouden an, paske sa pa yon ti jan fasil nan peyi etranje, paske bagay yo rèd anpil. Fredi ap maltrete moun. Fredi ap maltrete w epi vòlè ak kidnapè tout sa ke ou gen vòlè ap pran nan men w nou konnen ke sitiyasyon chili a kòman l ye bagay yo pa vle wè pi plis nan peyi chili se telefòn e machandiz bon bon an n di ki tankou yon panye yo pral konn ap pral achte yo gen dwa ap pran e yo vann li pou yon ti kras kòb antouleèka zanmi mwen yo m mande ke pou nou pa kritike yon zanmi nou, yon frè, yon kouzen nou ki ap travay nan peyi etranje. Se konsa la bagay la, sitiyasyon an e pou tout moun ki avi nan Chili, ki pa ka leve nan kaban yo, ou konpon? Sitou pou mouman la, depi ou wè ki ou pa gita ap travay nan peyi Chili, fredi a vin antre li malize pou travay paske depi ou nan kabann nan ou pap kapab leve paske wap santi ke fredi a rèd pou ou deske fredi a rèd pou ou wap di ou pap kapab paske sitiyasyon jan li a la wap oblije ret kouche lakay ou e sitou lè ou kouche nan kabann ou kabann nan tèlman dous wap mande kòman kabann dous ou konprann e mwen menm ki la mwen raple ke m pandan ke m antre chili 2017 m mèt di ke m gen 5 an Chili, bon 5 an m gen nan Chili a, m fè 2 zan e demi Chili m pa travay. Ou konprann? Si se pa bon zanmi m genyen ki ta pou voye men sou mwen, bon m panse ke m pa t ap alèz paske m pa t ko gen papye. Se yon kesyon de papye. E lè m te fèt e antre epi m pa t ko gen papye, bagay la vin tèlman konplike pou mwen. Sa vle di gen pidè. Ou konprann? Men pou moman la, kelkeswa ke ou gen papye ou pa gen papye, m panse ke wap travay. Kelkeswa ke yon moun ki antre Chili jodi a la, si w wè l pa travay, konnen se parese ki nan kò l. Paske depi ou antre Chili, yap pran w pou w travay. Paske yo bezwen moun pou travay. Nan moman an, m panse ke tout moun ki ap antre Chili, bon, lè nou antre inegal, Nou antre nap travay fasil ok. Se pou rezon sa m fè ti video sa pou nou e pou nou kapab wè kòman sitiyasyon an ye pou nou pa pritike yon moun ki ap viv nan peyi a lè nou wè l fè yon ti degouden li poko kapab voye pou nou e nou konnen ke fòk nan li peye bil li peye tout bagay sa fòl peye e sitou Nou konnen ke bagay tèlman chè, m pa di pou chili senpleman, tout peyi a, le mond, Ayiti sa pi rèd paske bagay yo la ap vale lari. Men nou oblije. Pa gen le chwa, ou konprann? Paske lè wap vin nan yon peyi, fòk ou te kapab travay pou ou te ka fè yon byen. Men malerezman, a jan ke sitiyasyon an ye a, kote wap travay, lè w fè 2 jou travay, jodi a apre demen yo kanpe w, bon kisa w kapab fè? Pa gen anyen non ki kapab evalye la, ki evolye. E lè w si byen egzamine byen, lè w ap travay nan yon impresa, ou te konn ap travay nan impresa y ap peye w 500 mil pèso, epi lè w ap travay 500 mil pèso, ou panse konnen ke epi w asire nan travay la, ou kapab fè yon mwa, de mwa, twa mwa, epi patwon an voye yon lèt pou ou, lèt li voye pou ou a, li di se yon lèt, li avize w, dayè ou p ap travay ankò, travay la vin yon ti jan flo. E lè gen travay la pot dja li met ou atè. Lòk tout kote ou pase kounya lòk kote deske ou pa gen papye ou pa kapab travay. Sa wè. Ou oblije tout sa ke ou te fè ou oblije manje tout. E sitiyasyon an se konsa li la bagay yo tèlman di. E pou rezon sa m di nou ke lè, lè ke nou wè yon moun e moun nan ap travay yon kote moun nan poko kapab fè anyen ni nan peyi Dayiti pa kritike moun nan pa di moun nan bagay ki tèlman twò grav paske sitiyasyon an li trè di. Ou konprann? vi an pa dous. Lè w fè 1, lè w fè 1 an, 2 zan edmi ou p ap travay Chili, n a egzamine ou byen, menm si ke ou te gen yon milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon pèso, l ap manje, l ap fini, ou konprann? Paske lè w chita lakay ou p ap travay, se lè sa ou manje plis. Nou konn sa trè byen. Lè sa ou manje plis. Ok zanmi mwen yo. Bon m panse ke m espere ke nou konprann tout sa ki pale nan video a epi se konsa nyèj la boulvèse la gras sou ou sa fè nyèj kòmanse ap vire blanch koulè bon anfen nou oblije ok yon pwochen fwa sof ke m ap mande ke pa bliye nou kapab abòne e pataje ou konprann chanèl la epi pa bliye peze ti Peze ti bouton abone a epi wap wè ti flèch la ki make kote ke li di w tout lan ou kapab jwenn tout videyo lè nou lage yon videyo pou kapab jwenn plis enfòmasyon de kòman nap viv nan peyi a ok sè tou ok tchaw tchaw babay.